Alo alo sak pase bro. Ya lot telefon nan te okipe m te okipe sak pase. Li manke mouri. Sal gen. Li manke toufe li lopital. Wi wi wi ki nan lopital li ye. Ok ok men sal gen men ki maladi. Koman manke toufe a. What. La lwa de menaje ak le kou. Men zen. Pon nan nèk la pral vini an lwa de kle kou a. Ki soti. Wi wi ou e lis nan yon mete pinga moun. Pinga moun mwen de kle kou a. Mwen ti ou fe. Ou ki lis avò. Bon bon bon bon ti bay. Ou di m greg greg ki greg. Ma li a fade wi. Ou nèk sa lèl bay kle kou e touye.

Tipledi non non tipledi pa nan bagay sa tipledi se bay lon fanm damou l pale li menm what oh li entènasyonal DJ oh li wi oh jan lanmen fè bèl ti live enh Eli kreyòl Eli se sèl bagay vye betiz itou ou di wi oh li nan bay moun kle kou hum hum hum hum kisa w di la. Peterson François Junior Men boul men boul PG wi Pinga moun kole sou li Nèg sa yo frajil FM Woy woy woy woy Ti John Ti John wi Ti John di yo sa wi Nèg sa e tax konn li al regle pou moun Kote l gentan Avèk Trade Enh enh enh Kisa ale non Chris Apre Chris ou Jeffrey Beats Jeffrey Beats sa fè mizik se chak samdi Petit bal samdi swa l regle wi li menm Hi Ou serye sa w di la a Osval wi Osval kite wap chante bay bay fè bèl vwa wi King mèt vil wi epa King mèt vil ou dim wi sal pèt wi men fout ehe Daou a sa mte gentan konn Daou ladann Daou nan touye moun nan bay kle kou wi DJ Lil Master tout vagabon sa yo depi yo bay kle kou yo tou touye ehe. Prince David e psikològ wi li ye. Sa l pèdi nan bay moun kle kou? Ehe kiyès ankò? Mesye Chachou, ba Chachou, Chachou bon, Chachou m renmen an wi, frè m wi. Ah bon. Kisa w di la? Solo Rider, Solo Rider e tranzisyon l konn fè nan rad. Li nan bay moun kle kou l manke touye moun, voye moun lopital. Ehe. Jean le bosal, depi sou non l li trè bosal ou konnen l t ap fè sa. Ehe. Revolisyonè Marques, Non, non. Sa li se yon dejwe. Li te fin nan levanjil, kounye a la, l ap chanje kont levanjil. Kòman l fè nan bay moun kle kou? Men zen. Ehehe! Bout patat! Kòman yon bout patat ka bay moun kle kou? Depi sou non sa pou moun kite yon bout patat ba l kle kou? David, Bi! Bon madanm li pa la madanm li jis ti gwav oh lòt fanm deyò l gen an frans yo li manke touye nan bay krik ou ok. Kebo, Wesley kote w jwenn a moun sa yo menn? Ou serye sa w ap di la a? Men zen. Enben ok frè m. Èske w wè non m nan lis la? Ah ou pa wè non m? Mèsi Jezi. Mwen m pa nan bagay sa yo. M pa nan bagay vagabon sa yo. E nèg sa yo ki nan bagay sa yo? Wi ou pap wè non m. Ok. Gen non toujou? Non non papa pa byen site rès non moun yo. Ben fè yo bloke paj mwen menm. Ehe li menm wi Jel moun de byen e li menm Woy sa malandrin sa m te gentan wel wi wi e li menm Li menm tou wi oo moun serye misye ye moun serye Ou wè ou wè fanmi sa yo A m pa plonbe non yo wi wi wi Talè al fè bloke m ehe m renmen yo anpil tou wi Ou wè 2 mesye sa yo wi Ok ma ale veye nou tande a moun k ap mande kle kou yo paske lè nèg yo pral vini depi nou mande kle kou n ka mouri Bondye beni nou.